Sezon foutbòl lan ki anonse la koulè, sezon an kapab pi bèl, bon menm si nou wè gen anpil gwo ekip la ki poko pran fòm kò yo, paske m ap gade la Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Ekip Paris Saint Germain an tou, menm si li menm a yon degre mwen, bon, ekip yo ki poko pran fòm kò yo, men gen youn nan ekip yo k ap fè jefò, k ap fè gwo jefò, k ap reprann li nòmalman ki se ekip Arsenal. Arsenal Se rar fwa ke mwen menm map pale de ekip sa, ekip Arsenal lan ki jodi an se lidè chanpyona Dangletè lan, yon chanpyona ke Arsenal li lidè E kèk joune, ekip Arsenal lan jodi an bat Tottenham Hotspurs, ankò l bat Tottenham 2 gòl a 0. Yon ekip Arsenal ki te dominatè, ki te monopolize balon wan. Ekip Arsenal sa nou konnen kap dirije pa Mikel Arteta ki te adjwen Guardiola e ou ka konprann lè moun te pase kòm adjwen Guardiola sa vle di ke Li aprann anpil. Se te 20 tièm joune chanpyona Dangletè lan ki tap jwe. Ekip Arsenal lan bat Tottenham a Spurs e sa fè yon lòt gwo match ke Arsenal genyen. Sonje li te bat ekip Man City. Gabon pèdi kont Manchester United, li te bat Liverpool 3 gòl a 2. Arsenal ki fè yon bèl viktwa. Arsenal ki tap jwe nan yon 4-3-3, se sistèm ke Arteta itilize anpil avèk Ramsdale nan kan, Gabriel Magalhaes nan defans la o kote de Saliba.

nan yon ou gen enpresyon ke misye li pa moman transfòme Arsenal nan yon 4 2 3 1 paske li li pote l vè lavan misye ki pran mitan tèren an li fè yon jonksyon

Mwen tap pale de ekip Tottenham Hotspurs lan e Arsenal mwen te gen pou m te wè Arsenal m pat twò pale de Arsenal men m tap pale de Tottenham Hotspurs se pa rapò avèk Conte yon bèt de konpetisyon e ki ap antrene ekip Tottenham nan nou sonje jan ke misye te pran ekip sa li kalifye l pou Lig dè Chanpyon ebyen se premyè sezon li li pran ekip la te byen ba ekip la te nan E dezyèm mwatye tablo an, li moute avè l nan premye mwatye an, nan premye pati tablo a, e nan, sou podyòm, li fè yon kajou pou Lig dè Chanpyon. Eben, te gen yon rega sou ekip Conte an, men malerezman pou Conte, li pa genyen menm eleman ke l abitye genyen lè l nan ekip Juventus, lè l te nan Inter. Mwen menm, Avan ke mwen kritike yon antrenè taktik li, mwen wè eleman yo, e tout antrenè taktik li mache avèk eleman. Eleman eleman yo, jwè yo, fòk yo kapab fit nan taktik lan. Ebyen, mwen wè Tottenham Hotspurs kont Chelsea. Se sa Chelsea pot ko nan kriz sa, kriz la pot ko komanse, menm si kriz la komanse avèk Thomas Tuchel. Ebyen map gade Tottenham a Spurs, mwen wèl nan lòt match ankò, ebyen lè Tottenham ap jwe, premye mitan li trè mal jwel, trè trè mal jwe, li pa ka pwokire okazyon de but, epi pandan l pa ka pwokire an, li konsede. Yon ekip ap defann pandan ke tout tan yo nan sifas doperasyon l, yo jwenn do defans li, l ap pèdi dyèl ayeryen, men m di ekip Tottenham sa, se pa yon ekip pou moun e twò konte sou li, ekip sa a kapab pran nan kouri e pandan sezon an li montre sa, li pèdi kont Manchester United, li pèdi majorite gwo match ke li jwe yo, ebyen mwen te pale Tottenham, di lè yon ekip ap konsede tout okazyon de but sa yo, lè li nan yon advèsè ki gen de jwè tranchan, de jwè efikas, Li kapab an difikilte, emisyon sa m te fè l, se te sou Facebook, li genyen plis pase 3 mwa chemen an te kòmanse. Ebyen ekip Arsenal lan montre ke l s on vrè kolektif, jodi an la ou kapab genyen star, ou kapab gen gran jwè epi w pa ka fè rezilta si kolektif lan pa reponn. Ebyen Arsenal se yon ekip ki baze sou yon kolektif. Tout moun konsène nan aspè defansif lan, nan aspè ofansif lan tou. Jodi an Arsenal ki genyen yon match avèk anpil prensip, anpil avèk yon ekip trè disipline. Arsenal apre defèt li fè kont Manchester United. Ekip la aprann anpil. Yo aprann ke pou yo genyen, li pa fòseman se yo menm ki pou toujou ap atake. Nou sot wè Arsenal kont Brighton, k ap bat Brighton 4 gòl a 2, poutan Arsenal pa gen pozisyon balon an. Nou wè Arsenal kont ekip Liverpool lan, li pa gen pozisyon balon an, men lap bat Liverpool 3 gòl a 2, ebyen erè ke Arsenal te fè kont ekip Manchester United lan se ke ekip United lan ap mennen 1 zero, Arsenal egalize, yo pa pran yon ti souf, yo pa fè yon ti rekile, paske lò tap met presyon pandan tout yon mitan, anpil depans enèji, Ebyen Arsenal egalize, li kontinye ap mete presyon, li pral pran gòl konta atak. Ebyen Mikel Arteta di bon, kounya banm mete tempo a, banm jere momentum nan, e sim gentan ap mennen, li pa nesesè poum afole, poum al chèche lòt gòl, map pran gòl konta atak, ebyen misye jere kesyon sa, jodi an ekip Arsenal lan Son ekip ki ekilibre, se ke ofansivman ekip lan bon, defansivman tou ekip nasyonal lan bon. Dayè ekip nasyonal lan se pami meyè defans yo nan chanpyona Dangletè lan, Arsenal ki pran 14 gòl, se dezyèm meyè defans chanpyona a, dèyè do ekip Newcastle lan ki pran 11 gòl e Arsenal se dezyèm meyè atak chanpyona Dangletè lan avèk 42 gòl e nan 42 gòl sa a nan chanpyona Dangletè lan pa gen yon jwè nan ekip Arsenal lan ki make 10 gòl, se pou montre nou. Or ke ekip Arsenal sa a se yon vrè kolektif, jodi an la Arsenal ki pi kolektif pase Manchester City. E kolektif lan li son bon kolektif paske tout jwè yo reponn anndan ekip Arsenal lan genyen gen 4 butè kòm E Yesus blese, Yesus m kapab di son senkyèm bitè, genyen Martin Odegaard ki son maestro, jodi an se meyè bitè klub lan, misye make 8 gòl e se meyè pasè, ekip sa genyen 5 bitè ladann, genyen Martinelli ki se youn nan bitè ekip Arsenal lan, Martinelli ki li menm atakan brezilyen sa Misye kap make gòl, lap fè pas, ebyen li enteresan nan yon klèb lòske li baze sou yon kolektif e depi ke se kolektif, se sou li ke antrenè a li baze, lap fè rezilta. Se vre ke nou pale de kolektif, men kolektif lan li mache avèk de jwè ki respekte travay ke yap fè an, de jwè ki aplike, de jwè ki taktik, jodi an Martin Odegaard ki genyen 8 gòl nan chanpyona Angletè la, li fè 5 pas desiziv Apre misye, genyen tou jwè sa ki se Gabriel Martinelli, yon lòt bon jwè ankò. Misye k ap moute, li gen 7 gòl, li fè 2 pas gòl. Sa vle di lè Arsenal pral jwe, ou pa konn nan pye kiyès gòl lan ap soti. E se 2 jwè ki ap pran matirite, k ap grandi de jou an jou. Se 2 jèn jwè. Genyen tou Boukayo Saka ki li menm se yon trè bon jwè foutbòl, gen 21 an, misye ki jodi an se jwè aprè ankò ki gen menm enplikasyon nan gòl Arsenal ak Martin Odegaard, jwè foutbòl sa ki se yon anglè, misye ki bon te jwe koup dwop la pou Angletè, nou te wè jan misye tap jwe kont la Frans, si li te gen plis matirite, li te pi granmoun, li te yon star, li te vedèt ekip anglèz lan, misye ap sòti nan match kont la Frans lan, piske li tap jwe byen. Eben, misye ki make 6 gòl pou Arsenal, li fè 7 pas desiziv. Lè w gen yon atakan ki ap make ki fè plis pas ke gòl, sa montre w ke misye genyen espri dekip, l ap jwe pou ekip, li pa wè tèt li. E yè genyen Bruno Fernandes ki fè yon deklarasyon parèy pou l di ke kounya yo gen yon ekip. Epi l enpòtan pou ekip lan se de jwè ki konsakre yo ak ekip lan, ki jwe pou ekip lan, ki pa wè tèt yo avan, si l posib pou yo fè gòl, y ap fè gòl, men se ekip lan dabò. Nketiah a ki antrènè ekip lan, misye ki gen tan make 2 gòl, Jesus ki te wè kontè l bloke, misye blese, Gabriel Jesus avan ke l te blese an, li te deja li menm ap make gòl pou ekip pou ekip Arsenal lan, misye ki te gentan make gòl pou Arsenal, misye ki te enskri 5 gòl, el te bay 5 pas desiziv, e si li te la petèt li te kapab genyen lòt pas desiziv paske misye an ski atravè konklizyon, li make gòl, nou santi ke misye li manke. Arsenal pral ouvri skò lan avèk yon bèl pas an pwofondè, yon pas sou kote an, yon pas an lajè men tou an pwofondè paske jwè a se direksyon kan ke l pran, balon an ba l dwa pou ke l kapab pran wout kan an, paske depi l drible se wout kan ke l ap pran. Yon centre-tir de Bukayo Saka, Yoris ki mal repouse balon an E se te gòl. Youn nan bagay ke m wè an nèg Arsenal sa, se ke yo renmen ekate jwèt lan. Yo renmen chanbade jwèt lan, fè chanbardeman, ranvèseman, chanje jwèt lan de kote. Yo renmen kapote jwèt lan. Lè yon ekip kapab jwe konsa, e l genyen de jwè de dezekilib, de jwè kapab pran aks lan ak balon, de jwè kapab fè yon e pèkisyon k ap fè enkisyon de jwè ki kapab akselere ebyen ekip sa li kapab konkiranse kèlkeswa ekip. Kalte pas lan, kalite dozaj lan e pou jwè an mete pou l kapote jwèt lan a goch konsa bon a dwat epi yon drib misye ki bat de vitès jwè k t ap make l lan Bukayo Saka Li tire balon an mal repousse pa gadyen an. Ebyen dezyèm gòl lan pral vini kon premye gòl lan ki Arsenal ki make premye gòl match lan de trè to nan 14 zièm minit. Ebyen Tottenham eseye souke kòl lap gade sa ke l kapab fè yo te manke egalize gon On fas a fas bon ke Harry Kane li rate ebyen ekip Arsenal lan ki pral make yon dezyèm gòl Martin Odegaard ki siprann mwen misye gen matirite bon oubyen li kòmanse gen matirite misye franchman misye siprann mwen misye vrèman siprann mwen Mwen menm map tann yon pas an pwofondè misye resevwa balon an nan rantre sifas deparasyon an, misye fè yon frap pye goch a ra sòl nan kwen poto an pou yon tir kwaze mezanmi gadyen paka fè anyen. Mwen menm map atann mwen ke misye pral bay pas, misye siprann mwen kareman e li met balon an nan dezyèm poto nan kwen poto an Hugo Yoris paka fè anyen pou balon an se te 2 0 ekip Tottenham nan tante reyaji men malerezman ekip lan ki manke ren ekip lan ki li menm manke ren pou ke l kapab mennen batay sa li pa rive. Sòti vivan nan fen premye mitan, Ramsdale te sove ekip Arsenal lan epi fè yon bèl arè pou l anpeche Arsenal pran gòl. Epi Harry Kane ankò, bon men gade sa Ramsdale misye kap jwe byen, li anpeche ekip Arsenal lan pran gòl a mèt fèt repriz epi genyen nan dezyèm mitan an Tottenham souke kò l men Amsdale ki t ap fè bòn gad misye ki seren anba gòl lan pou ekip ekip Tottenham nan. Bon se football ekip lan yon ekip ap atake li paka make gòl li ap pran tou ekip Tottenham Arsenal lan ki tante jwe an kont bon se konsa jan te bat Brighton nan lap mennen 2 zero eske li nesesè pou ekip lan ap pouse pou lal make gòl li pat twò nesesè Tottenham gon lejè E avantaj men el pa itil ekip Tottenham nan anyen, Arsenal ki metrize match li e ki montre ke son ekip ki kapab defann tou, li enpòtan e pa sèlman pou wap pase balon, pou gen balon an, pou wap fè jwèt men li enpòtan pou ekip lan Li kapab defann tou Arsenal ki lidè chanpyona a, lidè avèk otorite, li gen 47 pwen nan tèt chanpyona a, epi ekip Manchester City an dezyèm ak 39 pwen, twazyèm Manchester United ki genyen 38 pwen. Nan twazyèm plas la epi katriyèm plas la se pou bon Newcastle ki twazyèm li gon match an reta li jwe 19 match City gen 2 match an reta Arsenal gen 2 match an reta tou epi Manchester United gen 2 match an reta li katriyèm ak 38 pwen se konsa sa te ye Arsenal ki kontinye ap genyen e ekip sa montre li kapab ranpòte chanpyona Dangletè lan. Se ton plezi nou te kapab ansanm ak nou, abòne a chanèl youtube Sportographie, lage emisyon tout kote pou plis moun kapab wè travay lan.